Mwen salye tout zanmi Insetechnik yo kijan nou ye mwen espere ke nou tout ok bò kote pam gras a Dye mwen kapab di mwen anfòm mwen byen mwen si e sèten ou menm tou kap gade video a ou byen pase ke nou byen pwoteje nou anba gras gran Jehovah Pwoteksyon gran Jewova a li san parèy, li san parèy. Se poutèt sa nou kapab kriye wo e fò ke nou byen. Videyo jodi a, nou pral pale w de siksè, kijan w kapab fè sa an Repiblik Dominikèn malgre jan sitiyasyon an ye. Migrasyon nan kò nou maten, midi, swa. Paske m gen yon videyo ki di w, migrasyon li sòti pandan 3 orè. E 3 orè sa li pa kite yon tou vid nan lari a. Pandan yon gwoup ap antre, yon lòt ap sòti. Yon gwoup ap antre, yon lòt ap sòti. Se konsa imigrasyon fonksyone. 4 orè di maten yon gwoup sòti l ap antre, l ap. kite lari a a dizè, menm dizè a gon lòt gwoup ki gentan detache pou vin pran la relèv ki pral kite lari a jiska katrè, katrè pandan y ap kite pou yo antre gon lòt gwoup ki gentan ap vin pran la relèv k ap antre jiska dizè. Sa vle di imigrasyon travay nan lari a de katrè di maten pou jiska dizè di swa. Pa gen tou vid. Men, malgre sa, nou menm Ayisyen nou fon fason kanmenm pou n fonksyone anndan peyi a. Egzanp. Nou kreye gwoup whatsapp pou veyikile enfòmasyon nan ki zòn migrasyon ye la a, si n ap pase ladan l pou n konnen kòman pou n pase. Sa se yon estrateji ekstraòdinè! Hein? Wi, malgre nou mal itilize gwoup whatsapp yo. M kwè m gen yon videyo ki pale de moditilizasyon gwoup whatsapp yo. Kòman n sipoze. jere gwoup yo pou enfòmasyon ke n ap veyikile yo pou yo kapab byen rive sou nou yon fason ke pou n gen kontwòl imigrasyon nòmalman lè migrasyon sòti nan lari a pou yo fè kòve pou yo va jwenn nou pou yo pran nou men se pa sa de imigrasyon n ap pale jodi a non nou ap pale de siksè lè ke ou vini an Repiblik Dominikèn ou vini avèk yon objektif gen moun ki vini pou travay Malgre pou moman sa yo travay enpe vrèman difisil. Gen moun ki vini pou etidye, gen moun ki vini tou paseke peyi Dayiti ensekirite a egzajere yo vini pou yo pran yon souf. Men fò m di w byen, depi w kite peyi w, ou travèse nan yon lòt peyi, ou vin etranje nan peyi a, fò w mete entèlijans ou deyò pou w kapab fonksyone nan peyi a. Men kèlke bagay wap bezwen pou kapab reyisi anndan peyi a, fè siksè anndan peyi a. Otomatikman, ou rantre nan peyi a, malgre se pa yon lang ki ayisyen nou menm nou twò renmen, nou twò kolabore avè l, se espanyòl la. Se vre nou gen dwa pa pale l menm jan yon dominiken. pale l paske aksan dominiken an li pral diferan de aksan ou menm ki te deja abitye avèk yon lòt langaj. Wi. Men, depi fè sa ou antre nan peyi a, premye bagay ou sipoze konnen se kapab kominike. Kominike avèk dominiken, kominike an espanyòl, kapab achte, kapab fè tout yon seri de bagay. Entèlijan, bat pou pale lang lan le pli rapid ke posib. menm ke ou pa pale l byen, men bat lè yo pale nan zòrèy ou pou w konprann e pou w kapab bay repons. Se premye bagay ki kapab fè w avanse anndan peyi a, anndan repiblik la. Dezyèm bagay ki te kapab pèmèt ou avanse pli rapid nan peyi a, se chèche yon bagay pou w aprann si ke ou jèn. Aprantisaj an Repiblik Dominikèn se youn nan atou ke yo kite pou nou menm Ayisyen. Posibilite antre lekòl la, swa nan kou pwofesyonèl, li trè trè trè fasil. Sa vle di, chèche yon kou pwofesyonèl, ou kapab ale, ou fè 3 mwa, ou fè 6 mwa, ou gen tan gen yon pwofesyon nan men ou, e avèk pwofesyon sa ou pral gen nan men ou nan, ou kapab kreye pwòp aktivite ou san ke Ou pa al nan chèche travay avèk lòt moun yo te pap peye w byen etc. Si ke ou deja gen yon pwofesyon nan men w, chèche yon kote pou w kòmanse egzèse pwofesyon nan. Gen pwofesyon, nòmalman ki pral mande se anba yon lòt moun pou w antre pou w kòmanse travay. Enben chèche moun ki nan antouraj ou, chèche moun kòmsi ki nan menm liy ke ou bezwen an ou kapab kòmanse fonksyone malgre ou genlè poko jwenn gwo kòb men kòmanse fonksyone avèk sa ke ou gen nan men w nan epi lè ke ou vin gen kontwòl sitiyasyon an lè sa ou ka kòmanse ouvri kò w. Twazyèm bagay nou kapab di ki pou mete w alèz anndan peyi a se ta bat ou legal anndan peyi a. Si se yon ti kat travay ou kapab fè anndan peyi a, degaje w fè l. Si se rezidans ou kapab fè nan peyi a, degaje w fè l. Si se natiralize ou ka natiralize. Bon, malgre anpil Ayisyen, yo ap natiralize Ameriken, Kanadyen, eksetera, men, kanta pou Dominiken, en en. Ayisyen pa pran nasyonalite sa ooh bon mezanmi kote n soti avèk kòm se jan de hèn sa yo nou gen pou la repiblik dominikèn menm jan dominiken yo gen hèn pou nou tou bon de tout fason an n pa antre nan polemik sa peyi nou pa bon se lakay vwazen an nou vin rale yon souf N ap degaje nou pou n fonksyone nòmalman jan ke nou sipoze fonksyone pou n lè ke n ap tounen lakay pou n tounen lakay avèk yon bagay nan men nou oubyen yon bagay nan tèt nou eksetera. Se te ti konsèy sa mwen te pote pou nou. Mwen espere ke nou ap mete yo an pratik. Konsa, an Repiblik Dominikèn, n ap pase ti sejou n ap pase a, lè n ap tounen lakay, n ap tounen avèk men nou plen, Pòch nou plen, tèt nou plen, e nou pap kite anyen dèyè. Mèsi paske ou t ap swiv nou. N ap rankontre toutalè konsa nan yon lòt videyo.